Donk jodi an nou vini kote ou avèk sa nou rele terapi di jou kote ke nou prale pale de yon maladi mantal ki trè trè trè trè trè komen e ki ap fè anpil ravaj enpe patou atravè lemond e patikilyèman

yon coupure ou gen nan ou menm, se yon pwoblèm ke ki vini nan ou menm a pati de yon seri de eksperyans ok, de yon seri de eksperyans twomatik.

de pwoblèm ke w fè fas avè l ki vin kreye yon sòt de tèrè nan ou menm. Yon sòt de, yon sòt de, yon sòt de twoub ke w pa gen kontwòl sou yo. PTSD, e sa ke yo di w post twomatik, se yon bagay ki vin chita nan ou. Apre ou fin fè eksperyans yo. Ou pa genyen ptsd pandan ou nan eksperyans, ou nan pwoblèm nan. Ou gen ptsd apre seri, e pa yon sèl, yon seri oubyen an psikoloji yo di w ke yon pattern de menm pwoblèm nan. k ap kontinye epi w ap fè eksperyans yo e sitou lè ou pa genyen anyen w ka fè kòm solisyon. Kounya la li vin kreye ok yon feeling de sa yo rele helplessness kòmsi ke ou pa ka ede tèt ou. Se bagay ki di wi. Ou nan yon pwoblèm, gwo difikilte, epi you cannot help yourself. You cannot help yourself. Ban m ba nou kèlke egzanp. Maladi sa a, anpil moun ki al lan gè lontan, jiska prezan, moun nan li ale lan gè kote ke Li tire anpil moun. Li wè anpil moun yo tire devan l. Moun nan li rache anpil moun e li wè anpil bon zanmi l ki rache ki mouri devan l kote ke li pa ka ede yo. L oblije li menm se kouri l ap kouri pou li kapab sove tèt li. PTSD vini lè yon moun devan yon sitiyasyon ou helplessness, ou pa ka ede tèt ou. Egzanp, yon moun ki te nan 12 janvye pa egzanp. 12 janvye rive kote ke w ap gade mari ou anba dekonb, ou wè pwent tèt li. Men tout kòl kouvri, pyel koupe ou paka edel. Ou wè madanm ou, on moun ke w renmen anpil, e ti pwent menl sèlman w wè, lap jwel, epi rès kò a anba dekonb jiskaske l pase l mouri. Ou di mwen, sa se pou 12 janvye, moun ki fè eksperyans jan de maladi sa yo epi li vin on pwoblèm. Bon, an nou di ke nan ka yon moun, de twa jenn gason antre yo nan yon chanm, yon fi, epi yo fè, yo re pou ou, yo fè kadejak sou ou. Kote ke w ap rele. Yo bouche bouch ou, s'il le faut menm yap bat ou, epi yap abize ou, men ou pa gen fòs, ou pa genyen kouraj, ou pa gen anyen w ka fè, yo fè sa yo vle avè w. An nou di ka yon moun yo kidnape, yon ekip malfezan, vòlè, san fwa ni lwa, yo kidnape w, epi yo pran plezi yo chak jou yap vyole moun sa a. Moun nan pa gen anyen l ka fè, l pa gen anyen l ka di, l pa gen anyen l ka fè. Bagay sa yo, yo vin kreye yon fe, yon bagay nan ou menm ki devlope PTSD. Ok, nou kwè nou ke nou konprann egzakteman kisa ki kreye, ki ka koz de PTSD. Se lè ou anfas yon sitiyasyon kote ke ou pa ka ede tèt ou. Ou pa ka ede tèt ou. Anpil Ayisyen aktyèlman la ap viv ka kidnaping kote ke bandi an anvayi zòn nan. Ou gon ti kay ok ou gon ti kay bandi an parèt li mete w deyò li prann ou pa kapab goumen a bandi an paske l gen gwo zam ou pa kapab ou pa kapab e lite avè l paske w pa kapab de men w vid e ou pa kapab ale lajistis Paske yo pap vin fè anyen pou ou e anpil fwa la jistis lan yo konn fè pati de gang nan tou. Donk moun sa gen anpil chans pou moun sa devlope sa yo rele post traumatic stress. Se lè ou anfas yon sitiyasyon epi ou paka fè anyen pou li. Manman w pitit ou malad, ou wè l pral mouri, yo ba w medikaman, doktè a di medikaman sa a ka sove l, w al mande ou pa jwenn. Famasi pou w ta al vòlè yo, si w ta di w pral vòlè nan yon famasi. Si w ta di w pral vole nan yon famasi, ou pap kapab al vole paske famasi an li fème akoz de pwoblèm ki egziste. W ap gad pitit la k ap mouri devan w epi ou pa ka fè anyen pou li. Imedyatman sa ka kreye sa nou rele anxiety. Sa ka kreye PTSD. Kounye an, m kwè ke nou fin pale de kisa ki ka kreye PTSD, kounye an, ki ka kreye troma ke nou rele, ke ou genyen apre ou fin fè eksperyans yon seri de vye kondisyon ki vin rele PTSD. Kounye a la nou pral, nou pral eksplike. Kijan sentom ok kijan sentom ptsd an ye ok nou pral esplike kijan sentom kisa w santi ki montre ke ah Jan bagay yo ye la pou mwen la gen chans misye ka genyen sa yo rele PTSD, PTSD. Premyèman, m pral bay yon nonbo de sentom ke ou ka genyen lè ou genyen sa nou rele PTSD ki se yon maladi mantal. Men sentom li fè sou ou. W ap wè eske anpil moun an Ayiti pa genyen ptsd. Premyèman, ou gen sa yo rele ajitasyon de kè. Ou santi w ajite. Pou en ryen, ou santi w ajite. Dezyèm bagay, mwen te fè yon sijè sou sa yo rele anxiety.

Epi, lè w genyen PTSD, ou mèt atann ou, w ap genyen sa yo rele depresyon. Pras yo pral fè w kriye anpil. Moun ki gen PTSD gen tandans pou yo kriye anpil. Ok, pou yo kriye anpil, epi li vin devlope an depresyon. Anxiety. avèk depresyon se frè a sè yo ye. Depi ou gen anxiety, anpil chans li vin devlope an depresyon. Donk, lè lòt siy ki montre w ke w genyen PTSD, se sa nou rele. Dizzy spells se sa nou rele gen de fwa ou rete ou santi ou trouble ou konprann ou gen yon dizziness pawòl ou pa nòmal ok tout sa yo se siy ki montre ke ou genyen ptsd an adisyon de tout sa yo gen yon lòt siy ankò. Flashback Flash back Kisa flash back la vle di? Ou kontinyèlman ap reviv sitiyasyon yo. Pa egzanp, yon moun yo te, yon moun ki te viktim tranbleman de tè an Ayiti an, m tande anpil temwanyaj, m tande anpil moun di yo genyen flashback.

Yo te rape. Yo te fè kadejak sou li nan yon ti chanm. Ki an pentire an vè. Li marye a yon nèg. Nèg la pa erè l al pentire chanm nan an vè. Si chanm yo look like, sanble. Fi sa a antre nan chanm nan ou gen dwa wè li pa vle li pa vle al nan relasyon seksyèl avè w. Ou gen dwa wè li enkonfòtab. Ou gen dwa wè fi sa lap sue. Ou gen dwa wèl pa vle rete nan chanm nan. Why? Paske se te nan yon chanm konsa yo te fè kadejak sou li. Donk flashback. Menm moman an li gen flashback. Li reviv moman an ankò. Gen yon lòt bagay an adisyon de flashback, an adisyon de tout sa yo ki rele. Ahh headache Moun nan gen tèt fè mal paske panse yo reviv moman yo etc etc yo kreye yon pattern de tèt fè mal pattern de tèt fè mal vle di yon yon tèt fè mal ki kwonik tèt fè mal kwonik vle di yon tèt fè mal ki toujou ou genyenl. An dotre tèm, yon tèt fè mal ongowin. Yon tèt fè mal ongowin vle di yon tèt fè mal ou genyen l tout tan. Menm lè ou pa bwè dlo ou bwè dlo, ou gen tèt fè mal la. Menm lè pa gen fredi gen fredi, ou gen tèt fè mal la. Donk se yon bagay ke ou genyen konstamman. Se siy PTSD. E pi, yon moun ki ptsd, w ap wè moun sa a, li, an anglè yo di sa, hypervigilant. Moun nan hypervigilant. S on moun li over pwoteje, bezwen pwoteje tèt li. Over protective. Moun sa a, li toujou ap siveye. Moun sa a, w ap wè. E e e m raple mwen lè te genyen 12 janvye an Ayiti, m t al fè yon seri de toune an Ayiti, lòt kote al fè pale de m al bay kèlke èd nan domèn mantal. M te pale avèk yon gwo chèf an Ayiti. Yon gwo, yon moun ki genyen anpil kòb. Li di m, Mistè I, ou konnen, mwen menm m pa dòmi. San rad sou, m pa dòmi san m pa tou abiye. Aprè 12 janvye, l di, e m pap dòmi anba kay beton. E m pap dòmi san m pa dòmi tou prè pòt. Se pou nenpòt ti bagay, m met kò m deyò. E m panse gen nan nou k ap gade m la a, k ap tande m la a, ki panse, ki te konn panse menm jan oubyen k ap panse menm jan aktyèlman la a, following kèk pwoblèm ou genyen ki kreye, ki kreye sa nou rele ptsd lakay ou. Epi, an adisyon de hypervigilant, moun nan gen sa yo rele nervousness. Nervousness. Moun nan nève fasil. Li eksite fasil. Moun nan avan anyen li espante. Avan anyen li sou goumen. Avan anyen li anvi devore. Li nève fasil. E...

E pa rèv òdinè. Se rèv kote moun nan ap rele nan dòmi. Ou konprann? Moun nan ap sote nan dòmi. Moun nan gen dwa kouche kote ou, li leve ou avèk yon bwi, yon bwi de pè, yon bwi de tèrè. Moun nan gen nightmare. Moun nan ap reviv sitiyasyon an nan dòmi. Epi sa vin rann li pè.

Moun sa toujou gen tandans pou li over reyaji ok moun nan toujou gen tandans pou li over reyaji moun nan wap wè li toujou gen tandans gen ti rad li tou prepare moun nan gen yon ti sak li tou prè gen moun nan kap viv li di mwen menm kote ou wèm ye la. M tou gen bwat mwen tou fèt. Tout afè m tou fèt paske nenpòt ti bagay m pral fè m kouri. Moun moun nan toujou gen tandans sa yo lè li ptsd. E gen yon lòt choz ankò e nan nan anxiety moun nan gen panic attack Men sa li menm li genyen sa nou rele panic episodes. Se m ta kab di w li fè l kounye an, on lòt moman ankò menm bagay la repete. On lòt moman ankò menm bagay la repete. Se tip de moun sa ou wè nan lari y ap pete kaboula w tout jounen. Nenpòt ti krik ti krak yo pete skandal. Moun nan gen sa yo rele panic episode. Lè w panse moun nan se vagabon l vagabon, no! Li gen sa yo rele panic episodes. Kote ke bò zòn 8 è an la, l te nan mache an, li pete yon kaboulaw. Aprè l ale nan ri Peyan, yon lòt sitiyasyon, li pete yon kaboulaw. Nan jounen an, moun nan pete 2 kaboulaw, 2 pwoblèm.

Problem with concentration Moun nan gen pwoblèm pou l konsantre. Avèk tout bagay sa yo ki nan brenn li an k ap fatige lespri l, li pa ka konsantre. Moun nan pa ka panse straight. Gen de vye erè sal ou wè yon moun ap fè. Gen de vye erè sal ou wè de responsab an Ayiti ap fè. Gen de vye erè sal ou wè. bandi ap fè e paske yo menm yo malad yo malad donk yo paka panse straight yo paka panse byen pou yo fè panse ki pozitif epi moun ki ptsd gen yo deal avèk pwoblèm memory memorizasyon se youn nan gwo pwoblèm li ye pou moun ki ptsd. Kounya la a ou dil on pawòl aprè li re soti deyò a la l bliyel li fè on lòt bagay lè w di bandi an oo mezanmi fò nou ede tèt nou fò nou chanje fò nou bagay kont ou fin dil lal tandel nan radyo an kan lal fon aksyon li bliye si w te dil epi li aji an enbesil an stupid menm jan ke li konn aji an.

disturbing ou gen pwoblèm dòmi ok ou gen pwoblèm dòmi ok ou gen pwoblèm dòmi epi majorite moun ki ptsd yo bwè kleren anpil substance abuse li devenu yon bagay nòmal lakay yo. E sak fè wap wè bandi yo, yo bwè kleren anpil. Politisyen nou yo, yo bwè kleren anpil. E tan dotr, e tan dotr, e tan dotr moun ka fè eksperyans ptsd, wap wè moun sa yo, yo bwè kleren anpil. Bon lòt bagay ankò moun ki ptsd, yo, anpil ladan yo suicidal. Swa yo gen panse fè tèt yo mal, touye tèt yo, ou di mwen yo fè aksyon pou yo ka touye tèt, pou yo ka mouri. E m pral eksplike sa nan yon fason ki trè e ki trè grafik. Gen anpil moun ou wè. Kòm kounye a nou nan yon konjonkti kote ke yo pral pran desizyon pou yo fè yon gwoup ame antre an Ayiti pou al tiye bandi, pou al fè yon seri de bagay. E sa m ap di an, m di li apati de konesans pwofesyonèl mwen. Gen de bandi, se byen ou fè yo wi. Ou pral twouve sa yon ti jan etranj. Yon moun ki suicidal, yon moun ki vle suicide tèt li. Gen de fwa, moun nan vle suicide tèt li, men l pa ka, li pa vle fè l pou kont li. Men, lè ou fè l pou li, ou fè l di byen. Ou fè l di byen. Pase imajine yon nèg ki bandi an Ayiti. Nèg lan. Li tiye moun, li frennen moun, li vyole moun, li vyole timoun, li vyole granmoun, li vyole tifi, li vyole ti gason, li, moun nan fè, li fè, li fè, li fè. Men moun nan se yon imen li ye. Li gen sa yo rele PTSD, li malad. Tout mesye sa yo malad. Pa gen youn ki nòmal. Yo malad. W'ap wè yo konsome anpil alkòl. Anpil anpil anpil anpil alkòl e w ap wè nèg sa yo, yo yo yo yo non sèlman yo konsome sibstans abyouz ok yo gen adiksyon epi pa sèlman adiksyon avèk sibstans y ap gen sa yo rele behavioral addiction y ap y ap adikte avèk sèks pònografik sesi sela paske yo malad. No bandi son de malad. Se moun pou yo ta pran, pou ta gon sistèm kote yo pran yo e alò fò yo pat gentan tounen bandi paske yo tèlman manje moun m pa ka di pran moun ki te fin manje bann moun pou al prann pou al restore l nan sosyete m pa konnen m pa vle pale sou pwen sa men la jistis dwe fè jistis li men voye chache twoup kenya voye chache twoup nan lòt kote pou vin touye yo. Gen anpil ladan yo se du byen wap fè yo. Aah mesaj sa ou ka pat ou pat panse avèl. Paske yon moun ki ptsd li suicidal. Kèk fwa li gen suicidal thought. Sa vle di ke li gen panse poul ta tiye tèt li. Epi kèk fwa li konn fè atent. Gen de fwa nèg lan wè yon gwoupman de nèg al dèyè polis yap tire a polis. Nèg lan li pa kè li mouri. Dayè l anvi mouri. L anvi mouri. Men l pa ka met revolvè a nan zòrèy li pou l tiye tèt li. Men l al goumen a polis pou polis touye l. Ou konnen gen ozetazini yo ripòte ke gen nèg ki konn bezwen touye tèt li. L al goumen a polis avèk yon revolvè ki pa gen bal. Yon fason pou yo touye l.

Brenn moun sa vin diferan. Brenn moun sa gen sa yo rele des imagery, imaj, ki sigjere ke genyen ta, nan brenn moun sa genyen de iregilasyon ki fè, ki koze pa chanjman ki vizib devan l. Genyen nan tèt moun sa a de ziregilasyon. Moun sa a pa yon moun ki nòmal. E sa ke lè Ayisyen ap pale, mezanmi, nou menm mesye bandi yo, nou bezwen panse, nou bezwen reflechi pou nou pa fè sa. Mwen menm mwen di ou jodi an, bandi an pa panse byen. Li pa panse byen. Dayè, jan de nèg sa yo. a 80 pou 100 fwa yo sou aa ou pat konn sa a 80 pou 100 fwa yo sou paske gen de vye aksyon wap fè gen de vye tenten wap fè ou pa ka fèl a tèt ou nòmal ou pa ka fèl avèk tèt ou nòmal ok e sak fè ke apre chak fenomèn banditism ou byen chak fenomèn jan de vye bagay sa yo pase nan yon peyi nan yon vil nan yon bagay ou vin jwenn yon bann ti moun ki fèt avèk predispozisyon pou yo ak ak ak leren pou yo adikte yo menm paske jèm ki fè yo an se jèm a e jèm tenten, jèm kleren, jèm eksetera eksetera eksetera. Donk, medam, menmwazèz e mesye, frè e sè an Jezi Kris nan terapi di jou jodi an nou ba ou tout yon seri de sentom. ke moun genyen lè yo ptsd e nou eksplike w ke ptsd an ki bò l sòti, se moun ki ekspoze yo devan sitiyasyon ke yo pa gen kontwòl sou li, ki depase brenn yo epi l vin devlope maladi sa a. E mwen eksplike ou de ten, de sentom, de siy ki montre w moun sa yo lè w wè yo display. yo montre bagay sa yo over time lè m di over time over 1 an over 1 mwa 2 mwa 3 mwa 6 mwa moun nan ap fè jan de reyajisman sa yo ou di a moun sa li pa nòmal li pa nòmal ok moun nan w ap jwenn ke li gen ajitasyon nan li menm. Kè l ajite anpil, li gen anksyete, li gen anksyete, li, moun sa kriye fasil, alò kriye an pa yon kriye tankou moun ki gen pwoblèm k ap kriye non, men dlo sot nan je l pou en ryen, epi moun sa gen tandans pou l gen depresyon, ok, moun sa gen tandans pou l genyen dizinès, moun sa gen tandans pou l gen tèt fè mal tout tan, pou moun sa over pwote, bezwen pwoteje tèt li.

Kotel ye li bezwen pran posesyon esa ke moun yo bezwen antre nan kay moun met moun deyò pran kay yo se sak vin devlope lakay yo ok e gen tout sa nou rele yon epizòd panik epizòd kote ke moun nan li ap pete kaboulaw sou kaboulaw moun nan nan kont tout tan moun nan avanyen moun nan tonbe. Pou en rien moun nan anraje bon lòt mo pou panik moun nan anraje ok donk moun nan li paka panse straight li gen pwoblèm pou l panse li gen pwoblèm avèk memo avèk memwa e moun nan li shake anpil li li ou wè moun nan ap tranble men tranble sa e pa tranble tankou moun ki fèb non. Se yon lòt fòm de tranble li ye. Moun nan gen sa yo rele sleeping disturbance, li gen pwoblèm pou l dòmi. Moun nan gen sa yo rele suicidal thought e kèk fwa li fè attempt pou l fè l. Moun nan genyen suicidal vle di suisid, moun nan vle tiye tèt li. Moun nan gen anvi tiye tèt li, men anpil fwa tiye tèt lan vin nan tèt li. Men kounye an la, li bezwen yon moun pou fè l pou li. Anpil mesye sa yo la, m te sot di l talè an, ou gen dwa wè le fèt ke yo konnen genyen yon kò etranjè k ap vini, genyen, m pa di se tout, men genyen ladan yo, kè yo kòmanse kontan paske yo jwenn yon moun, y ap jwenn yon rezon pou yo mouri. Ok yap jwenn yon rezon pou yo mouri donk anpil moun sa yo yo bwè kleren anpil yo adikte epi esak fè moun sa yo yo rep fi anpil fè kadejak anpil sou gason sou fi paske yo vin gen vye adiksyon ki vin devlope nan yo menm donk frères et sœurs de partout amis téléspectateurs et nos internautes ki ap swiv terapi du jour nou envitew A abòne avèk nou ale nan Minister Emmanuel Production nan YouTube please fè sa pou mwen abòne epi peze ti klòch notifikasyon an depi nou mete yon video yap voye anonsew ke nou mete yon video fè sa pou nou si w renmen nou pou ka ede nou kontinye fè travay lan voye de konsèy salitè kap bon pou ou A bon antandè salut! Votre serviteur, votre ami, Minister Emmanuel Polexion, ou ka kontakte mwen, kite mesaj, m ta renmen tande sa w panse ok, di m sa w panse, si w gen kestyon ale nan nan chat kote moun ap moun kite mesaj pou nou, n ap twò kontan. Ok si w gen kèk pwoblèm ke w ta renmen nou adrese pou ou voye enfòmasyon an ba nou epi n ap vini avèk yon terapi du jour pou nou eksplike w pou nou pale sou li petèt ou menm w ap tande e lòt moun tou ka jwenn soulajman Mèsi votre serviteur votre ami Mister E Babay.